Bon mezanmi Hey Papa mpa janm tande tripotay pare mwen an A manzè gen la biye mwen an nou de nou konn fè tripotay yo Li pa nan kitem fè tripotay pa pou konm mwen M gen zen pou li ou men m rayi lò m ap rele l pou m bal zen konsa m pa janm ka jwenn li bon m rele l pou m pou m pou m pale avèl de zen sa pitit m baka dòmi m baka dòmi m ap dòmi se zen an m ap reve pou m bali men fò m rele l Alo? Oh, pitit, ou konen se avon pou mba yi tout se genyen. Se nou dek pou nou bou yi zen nou. Koun ya pitit ou la genm kon sa. Ba reme sa. Oh, ou pa konen se ou pou mba yi tout se genyen. Oh, bo zen an, zen an chou. Konen, zen an chou men mou. Tripotay. Wap kite tripot ou menm. A, ah, konen, fi pa m pa bouize. E bin, bon m di nou, e, vwazin sou kote a. Ou kon ti dam ki rete sou kote m nan, wi. La marye jodi a. La marye. Oh, ou pet kon sa? Oui, la marye. M kon sa m ap pou ou gade pou mwen. Wap pon poz wal nan maryaj nan. Ou pral gade si gen manje. Ou tande? Ou pral gade si gen manje. Oh, koman wap, koman koman wap fè a? Wap kon koman pou fè? Wap pou pòz ou met rad sou, ou met ti valiz ou nan do, ou pare di bonswa. Epi ou je w ap tonbe sou tab la, w ap w ap verifye kote ki gen. Tout kote pou yo met ti manje yo nan kizin nan bay sa o. Ou konnen. Kote y ap fè resepsyon an. Wi fò w jere sa, fè jere sa. Gade si gen manje, si gen gato. Epi w ap fè m sin, w ap rele m, w ap di m sa epi. Mwen menm map vini, map vin chache pam. Oh, ou konnen, map pran pòz m pa nan maryaj la apre sa mal nan resepsyon a twat. An tou ka ou prale? Ok. Lò rive rele m. Rele m epi fè m konnen mwen menm pou m konn ki sa nap fè tande. Bon, o, oh, pandan wap pale ala menm chanje m pap chanje rad sou mwen. Tap fèt! Male. Ok wap relem ta byen. Wè lè ou relem kounya la wap depi ou relem ou dim ou pa menm bezwen dim vini depi ou dim vini ma f m vini. Ebyen ok ta byen. Wè si m pa ale ma voye ou devan. Map tou fè w mache an yon bòl. Koman wap koman koman wap mache ou pap mache a bol la. A mena ki sa pot manje a. Sa le ti a set katon yap bay nan la la dan ou pa pot ti manje a pou mwen. Sa pa kapote kat gen diri non. Koman koman. On gen diri yo pa y bay. Mwen menm yo pa ka banm yon grenn diri nan yon ti bòl konsa, yap sipo yo sipoze banm yon pil manje. Bòl bòl sa map bo a la baz, bòl la fou ladanl pou yo met manje a pou pou pou pot manje a pou mwen. Epi ankò gon bagay tou ka pase 3 fwa, 4 fwa wi. Wap fè bouch ou blanch, di ou pa jwenn manje. Enben eh sa pou fè cheri. Anbe ah, ale. Ale, si m pa ale mwen men m ap voye ou avèk yon bòl pou mwen. Al chache pa m. Ebyen eh ok baz, ebyen eh ok. Wi men, mwen wè sa bon. M pa pè ti bay sa, ti bay sa twò enteresant bò la kay la mwen se. Twò enteresant. Mwen men m pa pè di pa m papa. E pou m jwenn pa m nan. Gade la m pral abiye m la pou m al chache manje pa m. M ap voye la l dèyè vi mwen m voye dèyè pa m. Wi pitit, kounye a la m pral rele pou m ba l zen an ki pase an. Hmm. Mwen menm jèm tò ti ki sa ta fè li men nan bò la kay la kon sa tout jounen. Li men nan kò la krache sa se sou talon. Talon tout jounen. Oh bon Dieu. Epi kounye a la pou gado ka. Mwen kòm mwen yaj pase nou mezanmi. An m baka pa rele epit sa pou m bay zen sa. Alo? Piti! Se ouch! Pandan wou di wou tap rele m nan, mwen m se kounya m di banm rele w pou m ba w zen an pi byen. O, zen an sa, zen sa depase pwès baz. Piti, li men a kola krache bò lakay sa baz. Li fon mayaj. Pa gen gato. Pa gen kremas? Pa gen anyen? Hey! Mwen m sezi bay sa. Epi ou konn sa k pi rèd la? Ou poko janm konn zen sa pitit. Ou konn wè moun yo ap marye wòb blan epi rad la long, moun nan devan epi pye rad li rive jis dèyè. Woy, fi sa met on rad baz. Wap wap wap telman kou chat or ri. Hey! Anben antouka madanm, pa gen manje. Koman pou m bo po la? Bon m tou pa gen manje. Se mwen k te voye fon misyon pou mwen. Ou pa ale se mwen k ale. Mwen tou la pa gen manje. Menm ti kal graten m pa jwenn. Ebyen ok. Mezanmi gade ba gade yon istwa mezanmi. Ala bagay se lè wap fè manje kay moun. Menm ale nan resepsyon an m pa jwenn manje tandi ke m ala ti figi m tou blanch. Malgre m met figi m blanch moun yo pa di m men ti kal. A map kite visye. Antouka m pa pral nan bagay kay moun anko. Map kite visye.

Yeyeye anbl son bagay konsa l ye wi men kòman m te di pou abòne a atis Liline pou ankouraje l men kòman ou wè e ou peze ti bouton wouj la sa abòne lè fini ou peze ti klòch lan pou ka gen tout sa k ap vini yo ou like epi ou kòmante yeah atis Liline renmen nou l ap travay di pou nou I love you.